Salitasyon a tous, non pa mwen se Alsmaro James e ke jodi a nou pral pale de konpozan òdinatè. Nou pral di konsa ke de ki sa yon òdinatè konpoze e ki sa li gen ladan. Lè n ap gade yon òdinatè, pi souvan moun yo toujou wè yon ekran, yon bwatye, epi yo toujou wè klavye, epi souri. Men, Òdinatè li gen 2 bagay prensipal ladan, li gen pati materyèl la e pati lojisyèl la. Pati materyèl la se sa nou wè a, e pati lojisyèl la se sa ke nou pa ka wè a. M te ka di lojisyèl la li menm li se yon kòmand, se li menm ki kòmande, se li ki di òdinatè a men kisa pou l fè, e se li menm ki pèmèt mwen konprann, e se li ki pèmèt mwen entèreyaji avèk materyèl la. Men yo di nou konsa ke yon òdinatè se yon materyèl, li se yon aparèy eletronik, Elektwonik ki sinifi paske li itilize kouran, sa ki pou l mache fò se kouran l bezwen. Li se yon aparèy elektwonik ki pwogramab, sa vle di ki itilize pwogram, e ke pou l kapab trete de enfòmasyon de manyè otomatik epi pou l kapab voye yo deyò, sa vle di vè le mond eksteryè, sa vle di pou l afiche enfòmasyon sa yo swa pou l voye yo sou yon ekran, swa pou l voye yo nan yon, m te ka di nan yon enprimant. kèlkonk oubyen pwojte sou yon pwojektè kèlkonk pou l voye enfòmasyon yo deyò. Men, tout sa k ap fèt anndan òdinatè a yo rele sa trètman de lenfòmasyon. Sa vle di l ap trete enfòmasyon. Men, òdinatè a li menm, apre nou fin konnen ke l gen de pati ki se materyèl epi lojisyèl, li gen yon eleman ki trè enpòtan ladan nan materyèl la, sa yo rele inite santral. Inite santral oubyen nou te ka rele bwatye, ki wòl li? Wòl li li menm, li tankou yon sistèm nève, tankou menm jan avèk le kò imen. Li menm li sibdivize an plizyè pati, pa egzanp si n al gade nan imaj sa ki afiche devan nou an la, nou wè yon bwatye, nou wè bwatye, nou wè ekran, nou wè enprimant, nou wè modèm ki sinifi ke li kapab gen koneksyon entènèt pou fè dè trafik, dè lyezon, itilize dè lign telefonik. pou l transpòte dè enfòmasyon nimerik. Epi nou gen dè diske di ektèn, ekstèn, sa vle di yon disk ki ekstèn, sa vle di pou yon bakòp, yon ekstènal pou m kapab mete enfòmasyon. Epi nou gen la gen yon lektè de kat, sa vle di kapab li kat idantifikasyon, pa egzanp kèk enfòmasyon m bezwen pou kapab li kat yo sou li. Epi la nou gen yon kle usb, epi nou gen aparèy foto, epi nou gen kat memwa. Men sa kisa ki pi enpòtan, sa ki dwe enterese nou la? Anndan inite santral la, nou genyen, sa se inite santral la ki nan mitan an, imaj sa ki n ap gade a la, anndan li genyen sa rele yon katmè. Katmè la se sa yo rele plak metalik. Li menm li konpoze de yon pakèt sikui enprime, se sa yo rele sikui entegre, sa vle di ki relye, e se li menm, se youn nan pi gwo plak ki genyen nan inite santral la, se li menm ke tout konpozan yo nèt pral konekte ladan. Klavye a ki deyò a se nan kat mè la pral konekte, souri a se nan e nan kat mè la, enprimant, modem, tout bagay sa yo pral ou pral konekte nan kat mè la. Men yo di m konsa ke inite santral la pou kont pa l l ap fonksyone men pou ke m kapab itilize l pou m konprann lè sa m pral itilize yon seri lòt eleman ke yo rele de periferi. Periferi ki signifi konsa ke yon eleman ke mwen ajoute. Gen 3 kalite de periferik, de periferik dantre, de periferik de sòti e de periferik de stokaj. Periferik dantre a se li menm ki pran enfòmasyon an deyò ki voye l anndan, pa egzanp yon souri, yon klavye, yon webcam, yon scanner. Li pran enfòmasyon an deyò, li voye l anndan. Men pou periferik de sòti yo, sa nou ta kapab pran tankou yon ekran, yon enprimant, yon speaker, sa vle di yon opalè ki pou fè son, li pran enfòmasyon an anndan òdinatè a, li voye l deyò. Apre nou pral gen lè perifèrik de stokaj ki se yon diske di, nou pral gen yon kat memwa, yon kle usb, yon ekstènal, sa vle di ki la pou l stoke enfòmasyon. Men pou òdinatè a fonksyone anndan inite santral la, sèke Li gon pakèt kòmand ki dwe fèt. Pa egzanp, premye bagay ke l dwe gen se ke l dwe gen kouran. Kouran ki pou teste eske tout bagay anfòm. Men la si n ap gade la, apre 4 mè a la n ap wè li gon bagay ki make mikwoprosesè. Ki wòl mikwoprosesè a li menm? Mikwoprosesè se li menm ki se sèvo òdinatè a. Men jan n te ka pran egzanp sou le kò imen, se sèvo a ki gen kontwòl e li se li ki chèf dòkè, sa vle di se li k ap mennen. Tout desizyon k ap pran se li k pran yo. Ebyen se se mikropwosesè a ki pran tout desizyon nan òdinatè a. Tout sa ki pou fèt se pa li pou l pase. Li menm ki sa l fè? Lè òdinatè a fin limen, kouran pase, li menm li fè analiz, li sèlman la pou l trete enfòmasyon. Enfòmasyon l ap trete yo se yon parèt zewo avèk en l ap trete, men ki pral konvèti. Ki sa ke l pral konvèti? Lè ke kounye a ke enfòmasyon sa yo vin jwenn mikwoprosesè a, li voye yo bay memwa ram nan, Pase li voye ba memoram nan, memoram sa a, pase mikwoprosesè a pran enfòmasyon sa yo nan diske di la, li pran yo li voye ba ram nan, ram nan li menm li sèlman la pou l afiche yo oubyen pou l kenbe yo de manyè tanporè pandan ke òdinatè a limen, ram nan ap kenbe yo pou nou kapab wè tout sa k ap fèt. Men pou ke ram nan kapab fè nou wè sa k ap fèt la, nou oblije fè apèl avèk sa yo rele kat grafik. Kad grafik la li menm li sèlman la pou l konvèti done yo an imaj. Li konvèti yo an imaj pou nou menm nou kapab wè, pou nou konprann sa k ap fèt la. Memwa nou se yon memwa ki volatil, sa vle di yon memwa ki rapid, sa vle di li pa la pou l sovgade enfòmasyon, li sèlman la pou l afiche. Men lè ke òdi a t ap fonksyone, tout enfòmasyon sa yo nan ram nan, nan moman an, se nan memwa ram nan la yo ye, enben lè ke kounya m bezwen sovgade enfòmasyon sa, lè sa m pral fè apèl a diske di yo la pou m kapab sovgade enfòmasyon sa pou m mete yo sou òdinatè a. Aprè kisa nou wè la? Nou wè la gen yon bagay ke yo make le blòk dalimantasyon. Blòk dalimantasyon an se li menm ki la pou li jere kouran an. Lè, lò ke w ploge l nan priz la, e pou ploge l nan blòk de alimantasyon an, li la pou l alimante inite santral la, li alimante 4 nè la, l alimante li e l voye kouran, e lè sa ke mikropwosesè a pral fè apèl avèk chipsèt la, ki pral entèreyaji avèk tout lòt konplezan pou gade èske yo anfòm, l ap voye enfòmasyon ba yo, enfòmasyon yo tounen vin jwenn li, epi l fon tchèk. Lè sa a, pou tchèk sa fèt, Lè sa gon bagay ki rele Rhum, Rhum ki se Read Only Memory ki sinifi memwa sa sèlman la pou l li, li sèlman la pou l teste machin nan èske tout bagay anfòm. Gon ti sistèm ki yo enstale ki yo rele Bios, se yon ti pwogram ki yo enstale sou kat mè la, se li menm ke lè tout bagay sou machin nan ap fonksyone, Lèl fin fè tout chèk Li fè apèl eske pa gen yon sistèm deklarasyon nan zòn nan yon sistèm eksplwatasyon son sistèm ki pèmèt mwen entèreaji a machin nan pou machin nan konprann mwen avèk yon entèfas grafik ke kat grafik la li menm li jenere ban mwen wòm nan li menm depi pa gen kouran lap dòmi Kon gen kou an li reveye, epi el di bon m pral fè yon dyagnostik pou m gade eske tout bagay anfòm. Depi lal fè yon tchèk li wè tout bagay anfòm, li di enben ok pa gen pwoblèm, enben piske tout bagay anfòm enben banm chache si pa gen yon sistèm eksplwatasyon, enben depi gen yon sistèm eksplwatasyon nan zòn nan enben map remèt li travay la. Sa se fonksyonman yon òdinatè. Ou konprann? La nou gade ke nou gen ròm nan. ki sèlman pou fè tès, epi nou gen diskedjil la ki pou sovgade enfòmasyon de manyè pèmanan, ram nan ki sèlman la pou sovgade enfòmasyon de manyè tanporè pou pèmèt mwen li pou fè fòmasyon yo fèt pi rapid, paske diskedjil la yon ti jan lan, afòs ke mikropwosesè a travay trè rapid, e ke diskedjil la pap ka voye enfòmasyon yo ba li rapid, enben yo itilize ram nan pou voye enfòmasyon sa yo pi rapid.

E pa desktop la pi gwo e pa laptop la pi piti. Apre nou gen 2 diske di, nou gen youn ki se pou sa se pou desktop e sa se pou laptop. A chak fwa ke w travay sou yon desktop lè w wè sa a, wap gentan konnen sa se yon diske di e lè w pale sou yon laptop wap konnen kisa sa ye. Apre la nou gen yon kat grafik, sa se kat grafik pou yon laptop ki Nvidia, sa se kat grafik li a. Epi sa ke nap gade lòt kote a sa se kat grafik pou yon bwatye oubyen sa n te rele yon òdinatè pòtab. Mentenan, lè n ap gade nan imaj sa yo, kat son an, se li menm ki la pou l kontwole son an sou kat mè la. Se li k ap kontwole li, alimante li, jere l. E se sa k fè gon bagay ke nou pral wè pi devan lè n pral li li yo rele yon pilòt ki pral di konsa ke ki sèlman se yon sòt de kòd ki pou libere de kano Sa di pou di, èske l aksepte pou son an soti ou pa. Lè sa, selon sistèm ke mwen enstale sou machin nan, si ke l pa gen pilòt la, ki pèmèt pou l konprann, enben lè sa, li, lè sa ke son an pa soti. Enben pou son an kapab soti, lè sa mwen oblije enstale de pilòt sou li, oubyen an anglè sa rele de driver, pou nou mete sou li. Aprè 4 rezon, se li menm ki pèmèt nou fè kontak.

Bon, mwen di nou babay tout moun, a la pwochèn pou yon pwochèn videyo, e ke nan videyo sa kote m te sot eksplike nou kisa konpoze òdinatè yo ye e ki wòl yon òdinatè. Mwen di nou babay tout moun kote ke nan pwochèn videyo a nou pwale kijan pou limen e kijan kapab etèn yon òdinatè e pi prezante nou kèlke lòt eleman toujou nan yon òdinatè. Babay tout moun a la pwochèn se te Alcimari James.